Ok, konye a nou sou wout pou wal chèche plis enfòmasyon. Èske ou ka di m ki kote nou prale konye a?
Konye a nou prale bò lopital la, wè se la premye aksyon an te fèt. Ta swete ke m jwenn yon ansyen moun, oubyen yon moun anndan, yon moun kèlkonk. Aristide ban m plis verite.
Se yon verite Christina ap chèche depi lontan. Ak anpil angwas nan vwa li nan machin nan, l ap konfye nou istwa li. 27 lane gentan pase depi manman Christina te kouri kite l apre akouchman, nou nan mwa oktòb lane 1992 nan Lopital Jeneral nan Pòtoprens. Wi, e m ta renmen konnen verite an oplito ke posib.
Jèn fanm sila deside finalman retrase istwa li, Yon premye vèsyon ta fè kwè imedyatman manman Christina te fin abandone l, se yon madanm ki gen biznis li pa twò lwen lopital jeneral ki te rekipere l ak pèmisyon yon doktè. Istwa lè m fèt se ke manman m te annik pran m li remèt mwen ba yon medsen lopital la, li di ke l ap vini pran lajan bay nan lari an, lè medsen manman m pa janm tounen vin chèche m mwen al gen 3 jou lopital la, epi li rele marenn mwen Miss Intel kòm ou te bezwen yon timoun pou sè w, yon ti bebe la, manman n pa janm tounen vin chèche l, ou mèt vin chèche l, ou mèt vin pran l.
Menm jan ak Christina jounen jodi a yo anpil timoun an Ayiti ki twouve yo nan menm sitiyasyon sa a kote yon manman te kouri kite yo lopital oubyen nan lari lè yo fin fèt. Nou nan Lopital Inivèsitè Isaïe Jeanty tout moun konnen sou non Lopital Chansrèl. Se youn nan pi gwo matènite nan rejyon metwopolitèn nan.
Se a longè de joune e de la nwi nou konn rive fè menm jiska 30 akouchman sou yon 24 è. Men pafwa lè gen tibilans politik, sosyopolitik, sitou avèk sitiyasyon jewografik nou, nou ka ale de 10 akouchman, pafwa menm mwens, men konsa tou nou ka rive jiska trantèn akouchman. Doktè Chantal Datus se direktè administratif lopital sa a k ap fonksyone nan yon anviwònman sekiritè frajil Isit la, byen souvan responsab yo fè fas ak sitiyasyon kote manman kouri kite timoun lopital la. Ka sa yo, yo souvan repete, sitou apre les grandes périodes de festivités, tankou desanm, apre le carnaval, 14 fevriye. Yon kantite moun ansent nan peryòd sa yo, sitou nou pral gen yon pic de naissance ki pral kòmanse a partir de fin septembre, octobre, novembre, di avèk sè festivite yo, sètadi an tèm de konsekans, men pami yo, de tanzantan nou konn rive genyen de timoun ki rete, an en klendèy, yon moun te akouche, epi w ap chèche l ou pa wè l, oubyen n ba yon moun kenbe timoun nan pou l al fè yon bezwen kèlkonk, se rete moun nan rete l wè pitit la nan men. Ak responsab la, n ap chèche repons ak yon seri kesyon tankou, Ki sa ki pase nan ka kote yon manman kouri kite yon timoun nan lopital sa a, ki dispozisyon lopital la pran nan sans sa? Timoun sa a definitivman, nou pa ka kite l kite lopital la nenpòt jan, timoun nan rete, li konsidere li antre otomatikman dan la kategori dè zanfan abandone. S on timoun ki rete nan men nou pandan yon sèten tan, pa endefiniman sètènman, pou nou swanye jiska twa mwa, epi sètalò, se nòt demach a nou, Swanye timoun nan o frè de lopital, pafwa se administrasyon, pafwa se de bon samariten kòm tankou m di ou. Epi a la fen, li te gon moun ki te deja kandidat, de ou twa ki te kandidat. Epi nou fè lè demach administrativ, depi kòm vin lopital la, m toujou ekri on lèt, on dokiman pou m bay moun nan otorize pou l al nan byennèt sosyal pou l anklannche pwosesis legal ki pou fè l vin gen timoun sa definitivman kòm pitit li e l moralman, psikolojikman, sosyalman, ekonomikman kapab pran swen l. Li se on demach dirèk kontak ant administrasyon lopital la e moun ki ta vle gen gad timoun nan. Se yon demach ki dirèk. Yon demach dirèk ant lopital la ak yon patikilye ki ta bezwen yon timoun, san okenn entèvansyon reyèl otorite yo nan domèn nan. N ap rejwenn Christina yon fwa ankò nan demach li a, l ap pran direksyon marenn li ki nan ri Monseyè Giyou nan Pòtoprens, se dam sa a lopital la te konfye bebe a nan lane 1992, Se yon sè manman adoptiv Christina. Se sèl madanm sa a ki ta genyen la verite sou istwa a. Li banm yon lot pati nan istwa kem pat konnen. Ah wè. Janl banm istwa la. Manmanm rete ozalantou. Li te rete a lepok paske m pa kwe manmanm ta sot jis carrefour oubyen delma poul vin metem lopital la. Paske li dim. Jan lap rerakonte m ankò lèl jwenn mwen li jwenn mwen sou ban an se di yo dil gon timoun yo mete la depi maten moun nan pa janm vin pran ni lèl rive li dim sim te fèt lopital lan vant mwen tap gen twal gaz ladann ki se lobrik paske lè lobrik mwen potko tonbe epi lèl vini li menm son ba de chè ki te mare vant mwen pou kòd lonbrik lan li di sa yo dil ke petèt vè 4 è di maten. Lè sa yo genlè vin depoze m paske li di jan l jwenn mwen ak kòd lonbrik mwen mare avèk ba a, m pa vrèman gen plis ke 3 jou, se ant yon jou a 3 jou oubyen m genlè gen kèk èdtan depi m fèt paske li di ke vè 4 ou 5 è di maten moun nan vin depoze mwen lopital la paske m ap imajine ke si l ap vin depoze m lopital la li p ap sot byen lwen pou l vin mete m lopital. Yon tantativ ki pa pote rezilta Christina t ap espere yo, li deside tou bouske moso enfòmasyon bò kote responsab yo nan Lopital Jeneral, kote istwa a te kòmanse nan lane 1992, yon lòt tantativ ki pa pote rezilta. Sepandan, jiskaprezan, jèn fanm sa a di li pa gen anyen pou repwoche manman sa ki te kouri kite l lopital la. Non, m pa kont li, paske Manman voyem pat konn sil pat gen laj poul te levem li te gen dwa pat levem. Li gen dwa te kitem paske li te di Bondye li kitem poum jwenn yon bon wout em jwenn yon bon wout so m paka kont li paske m pa konn kotem tap ye kounya sil pat kitem. Wap kontinye rechèch ou yo ou gen espwa ke wap rive yon kanmenm? Map chèche jiskaske dènye joum sou tè a. Menm sil pata vivan Men m konnen gon moun ki gen istwa w lan ke l te rakonte yon grenn moun li. E moun sa menm lè l ta tande l, menm lè manman w fèm nan pa vivan, kanmenm y ap jwenn yon grenn foto pou yo montre m li.
Nan sèvis pedyatri lopital jeneral nou gen randevou ak enfimyè an chèf la, Madam Eunice Alcindor. N ap chèchè konprann Ki rezon ki anpeche lopital sa a founi detay sou ka Christina a? Li fèt lopital jeneral an premye oktòb 1992. Ki posibilite ou panse li kapab genyen pou l jwenn yon tras konsa? Okenn posibilite paske rejis ke m genyen an li kòmanse an 95. Apre le tranbleman de tè on a pèdi bokou de rejistre, m pa sur ke nap jwenn tras li. Òdinèman, timoun yo abandone lopital la, se bokou plis de timoun andikap. On timoun ki vin on charj pou paran n, li kòmanse gran nan men n, epi li deside on jou l vin, li, li, li vin mete l lopital la oubyen nenpòt kote nan lari a, yo ramase yo, yo pote yo ban nou. Men defwa yo konn abandone de timoun ki vyabl, de timoun ke manman l fè l nan matènite an, epi l deside pou on rezon ou pou on lòt, lap kitel gen divès rezon pou sa mentnan timoun sa si manman an vini avèk fèm konviksyon poul kitel li baw tout baay fo li baw fo adrès li baw fo telefòn li baw fo tout bagay epi mentnan lè lal kitel ou mèt relel di maten oswa ou pap jwenn li paske li vini avèk konviksyon pou sa. Lè yon manman kite yon timoun lopital enfimyè yo se premye moun ki okouran. Mank mwayen lopital piblik yo ap fè fas vin konplike travay yo nan asire priz an chaj timoun ki abandone yo pandan kèk semèn. Leplisouvan, timoun sa yo se Byenèt Sosyal ki sanse òganism ki responsab yo. Sa vle di yo la, nou, nou sèlman nan lopital, nou la pou nou okipe yo, ba yo manje, okipe yo epi Byenèt Sosyal menm, se li menm ki gen pou vin pran yo la, depandan de ki suit li vle bay avèk sa, lè timoun yo la, nou. Nou mete yo okouran. Epi yo menm yo vini, yo idantifye yo. Si gen de paran k ap adopte yo, paran an fè swivi avèk byenèt sosyal e lè l ap pran n, byenèt sosyal vin lopital la epi timoun nan ale avèk byenèt sosyal e moun k ap adopte l lan. Depi l la e pou Leta l ye. E depi l pou Leta, ou pa gen anyen ou ka fè avè l. Si pou l soti la, se byenèt sosyal ki pou retire l.
Si Enstiti Byenèt Sosyal ak Rechèch se prensipal otorite nan sa ki gen pou wè ak pwoteksyon timoun nan peyi Dayiti,

dans cette décision qu'il va prendre. Ant mwa dawout 2018 ak mwa dawout 2019, se yon total 109 timoun Enstiti Byennèt Sosyal ak Rechèch rekipere, 72 gason, 37 fi, chif sa yo konsène sèlman depatman Lwès. Nan 109 timoun sa yo tou, Enstiti Byennèt Sosyal ak Rechèch rekipere 74 nan lopital ak 35 lòt nan lari. Plizyè rezon ta ka esplike poukisa yon manman deside kouri kite yon timoun li fenk bay lavi. Sepandan nou te lanse yon apèl pou temwanyaj sou divès platfòm nan rezo sosyal yo, pandan plizyè semèn, okenn fanm ki nan sitiyasyon sa a pa t manifeste enterè pou yo eksplike ki rezon ki pouse yo pran desizyon sa a. A 27 lane jounen jodi a, Christina te gen chans grandi nan yon fanmi ki te pran swen l, jodi a li se manman de pitit. Toutfwa, absans manman biyolojik sa a ki te lage l sou yon ban lopital jeneral kite gwo vid nan lavi l, li kontinye ap rakonte istwa abandon sila a, Epi kontinye chache repons li riske pa janm twouve. M toujou an dout, m toujou reve yon jou pou m konnen l. E m konnen lè m konnen l, l ap kòmsi se kòmsi li te fèk refèt ankò. M konnen m ap wè l ankò.
Michel Joseph, Caraibes FM.